Nwèl.
Li di lap vini pa janm wèl lèl relel ankò li di ah m plas Jérémie la map vini kounya rien kounya li pa tounen lakay la lale nan basket la lèl rive yap jwe basket mwen menm tout sa m pa konn anyen epi kounya la se pandan maten m leve epi mwen menm m sòti mal travay Dèlma. Se lè vè 3 zè m konnen sa. Paske tout maten yo pa janm rele m. Ou konprann? Se lè yo rele m, yo di m, sa k ap pase lakay mwen? M di yo m pa konn anyen non. Epi kounye a, se pandan m vin desann, yo di m desann tousuit. Lè m desann epi m kounye a m vin konn bagay la pi byen. Ou gentan wè kò a?
Wi, m gentan wè kò a. A sa yo kraze, yo kraze mesye. Ou wè enpak bal, twou bal sou yo? Wi, nan tèt yo ba yo. Kisa wap mande menm? Kisa map mande?
Paske nan peyi sa map viv la la, m pa ka mande anyen paske mande nan pa anyen yap fè pou mwen. Se mwen pou pran responsablitem. Paske nan peyi map viv la, peyi bwè san sa la, yon djab yo mete nan peyi a la pou bwè san moun, mwen menm m pa wè ki rezon. Antoulèka se kò a m bezwen. Se kò a m bezwen. Ou bezwen kò a pou? Wi pou m fè antèman m, m pa gen sa pou m fè. Li fè dimanch swa l pa antre, li pa konn abitye fè sa. Depi l al nan pwogram li toujou antre lakay li. Epi nan lendi maten pandan m al travay, twazè de lapremidi, telefòn mwen sone, epi manman pitit mwen di m konsa, e Moyiz pa antre, yo tande yo tiye kat jenn gason, e Moyiz gèlè ladan l. M di, di m bagay la byen, èske w tande Moyiz ladan l? Ou di mwen se Moyiz, Moyiz mouri. Li di m, a, Moyiz mouri. Kounya pandan l di m Moyiz mouri, m di, a. M di m pa kwè non. Epi, pandan m di m pa kwè anpi mèt travay la, kodenantè travay la di konsa, anben, met kad sou ou ale kite rès travay la. Epi, pandan m, pandan m, m poko menm benyen pou m met kad sou mwen, epi telefòn mwen resone ankò. Yo di m, ou konn Moyiz mouri menn. M di bon, m di Moyiz mouri vrèman vre. Epi, lè m monte, epi m wè pakèt moun bò lakay mwen, dlo nan zye. Moyiz se yon rapè li ye, se atis li ye, li konpoze mizik. Depi se yon kote ki gen pwogram li toujou prèt pou l patisipe epi pou l fè cho mizik li. Bon, sètadi Moyiz mouri, m sot nan mòg la la, bon, m wè l tout bagay, m wè se pa bal yo mouri. Bon, se genyen ki pèdi wi. M mande jistis paske jistis la, menm lè m panse m pap jwenn li men m oblije mande jistis. Ki enfòmasyon n genyen sou moun ki fè zak sa? Bon, jiska prezan mwen m pa konn ki moun ki fè zak la. Tou senpleman ke nou tande yo mouri, se pa bal yo mouri. E pandan yo mouri pa bal la, anbi m al konstate vre nan mòg la, lè m rive m wè 4 jenn gason yo mouri pa bal.
Wala se 2 paran ki tap pale nan mikwo nou, Edner Destiné ki se papa Fedner Destiné ak André Dufresne papa Ricardo Moïse Dufresne e tou lè 2 te gen 24 ans e nou te pale avèk paran 2 lè zòt yo, paran Diefson Damien ak Jean Roudy Rémy.

Mande lajistis pou pitit yo, yo mande otorite yo pou fè limyè sou dram sa a, paske se kè yo ki rache apre yo koupe zantray yo pou yo pèdi pitit yo nan kondisyon sa. Youn apre lòt n ap tande manman youn nan viktim yo ki se madam Losita Lerice ki se manman Dyefson Damien ak mesye Jean Claude Remy ki se papa Jean Roudy Remy toujou nan mikwo Hervé Noël.
Lèm desann la mwen yap banm remèd mte renmen gon bagay yo dim non pa gen bagay non sa sonsonn gen e lopital mte non mte renmen mouri nou mouri nou pa vle dim yo dim non epa mouri l mouri li lopital la yo poko fèm konnen kounya yo vin banm remèd lè yo banm remèd la yo metem chita epi yap rakontem timoun nan yo pran timoun yo yap moute soti nan teren yap nan baskèt la lap moute tè nan moute yon machin pran yo yon bikòp yon bikòp pran yo. Desann yo al touye yo anba, al vide yo, benyen yo nan san anba. Epi se la, maten an, m t al nan mòg la, m wè yo atè a, yo moutre nou benyen an san, benyen an san, tout e nan figi timoun yo ase yo kraze yo. M di yo mèsi, yo ka evitan, men sèl bagay m mande jistis, fè gen jistis nan pou sa, fè gen jistis nan peyi a, fè gen jistis pou sa. Se pa tout bagay k ap pèdi, tout ap pèdi, pèdi pou nou rete, pou nou pa gen jistis, m mande jistis pou pitit mwen an, jistis pou timoun yo, pou Letènèl ban nou jistis. Li konn nan kont ak moun? Li pa konn nan kont ak pesonn. Se tout timoun te renmen l. Dènyè moun se yon sèl pawòl. Li pa janm nan derespekte moun. Lè yon moun ta pale avè l, li pito mete tèt li atè, li pap leve tèt li kòmsi pou l gade moun nan. Si l ta vle fè sa la, yon granmoun di, non, sa w ap fè a pa bon non, li koute granmoun nan. Li pa janm nan derespekte pèsonn. Rue Nicolas yo te ye, kounye a la menm y al tiye yo bò Henri Deschamps. Ou jwenn enpak bal sou li? Non mwen m poko al gadel paske m poko soti m al gadel pase se lot moun yo k soti yal gadel. Donk kijan w kalifye sak pase a? Ebyen sak pase a m pa mwen wè e pa nan yon peyi moun ap viv paske si jèn nan paka defoule l nan yon peyi konsa eske nou ta eske se moun nou ye nou pap viv nou pap viv kòm moun pase mwen menm m ta renmen m nan laj pou m ta defoule m tou men kibò m pral defoule m la nan peyi sa la. Son peyi fòt nou tout ta dwe gen ponyèt zam jan nou pou nou ka viv jan nou jan bagay la ye a Haïti sim non peyi sendomeng ou pap jwenn sa lòt peyi yo pap jwenn sa Haïti e sèl Haïti pou jwenn sa men mwen mpa konn kilè sa ap chanje èsi moun sa yo vanpi sa yo kap brasa moun nan mpa konn kilè Ki jou sa ap chanje. Yo toujou nan katye abdere yap jwe nenpòt dizè onzè tout la nan zòn nan la sa di wè misye k mouri a la son pèp ki mouri nan zòn nan la si w ta pran zòn sa la wap tande tout moun yon sèl pawòl yap di tout moun ap kriye pou yon sèl moun kote misye li menm li soti lal travay monchè lòt yo pa konn soti menm sa di men sak pase a mwen m pa wè sa m pral sa pou m ta di ankò la pase mwen menm se kèm kap kap rache.
Wala dèy, dèy, dèy, dèy toupatou e se fanmi 4 jèn sa yo, Fedner Destiné 24 an, Ricardo Moïse Dufresne 24 an, Jeffson Damien 26 an, Jean Roudy Rémy 25 ans, yo dekouvri kò yo, yo te tou abiye, tenis yo nan pye yo. nan ri Bòn Fwa, sa k te lakòz pa t gen ankenn aktivite biznis nan ri sa a. Bon, se te yon, lontan, se te yon gwo ri nan kapital la, ki te gen bèl magazen ladan l. Jounen jodi a, bon, menm jan avèk tout anba lavil la, n konnen l kraze, gen de machann liv yo ak moun k ap degaje nan lari, men akoz de kadav sa yo te dekouvri yè, ebyen pa t gen aktivite biznis nan zòn sa a. Fanmi nou te rankontre, se manman ak papa viktim yo

Donk son dram san parèy. Alòske gen tout presizyon sa yo, tout limyè sa ki fèt sou disparisyon jèn sa yo depi dimanch, ki retire yo nan anonima e ki bay ir yo yon idantite ak fanmi yo, poko gen ankenn kominike ki soti bò kote gouvènman an. Anyen ditou konsènan Trajedi sa a, kote 4 fanmi on sèl kou pèdi 4 jèn gason ki te al jwe baskèt. Fòk nou di kesyon ensekirite a son reyalite, se pa yon rèv, se pa yon vue d'esprit, se pa moun ki ap envante l, tankou non seri de katye, pa egzanp, sou Bèlè. Plizyè sitwayen nou rankontre jodi a ki rankontre ak laprès maten an nan zòn Mòn Marinèt, se ala pa pòt lè w soti Pòs Machan pou w antre sou Bèlè. An pasan n ap di istorikman sou Bèlè pa t toujou yon katye popilè. Te gen yon lè se te dènye bout lavil Pòtoprens li te ye e se te de moun privilejye ki te rete sou tèt mòn nan k t ap pran bon lè e al gade, al li. tout istwa Pòtoprens epi n ap wè sa ladan l. Se apre l vin transfòme, lè Pòtoprens ap grandi tou. Donk, plizyè sitwayen Bèlè rankontre nan Mòn Marinèt laprès jounen jodi a pou fikse pozisyon yo sou ensekirite ki gen nan zòn sa a, ensekirite pwograme, planifye. Yo fè konnen yo p ap retire barikad yo toutotan lapolis pa arete dirijan G9 ak fanmi yo Epi avèk alye yo, yo lonje dwèt sou Jean Rebel Dorcénat ki manm CNDDR yo di ki se alye yo. Sitwayen sa yo deklare pou evite twòp moun kontinye viktim anba bal chèf G9 lan Dimy Cherizier alyas Barbecue ak tout ekip li an ki plizyè fwa vin ansasinen yo lakay yo. E yo fè avari sou yo plizyè fwa, ladan yo tankou nan dat 31 dawout 2020, nan objektif pou yo kapab vin fè chèf gang sa a pran katye è, ap pale yon afè de debarikade Bèlè, daprè sa yo fè konnen, yo opoze. Yo di ke toutotan moun sa yo pa nan prizon, yo menm yo p ap retire barikad pou moun vin sikile nan Bèlè. Paske yo fè konnen tout zòn sa yo yo konsidere pa egzanp moun kap mande pou debare Bèlè san pa konnen yo pa konnen si baz krache dife leve mi nan ri Makajou la nap pale kay madan Kolo ak rue des César pou yo kapab touye plis moun ankò nan zòn nan. N ap tande Emmanuel Dagrin ak Nevelson Jean Baptiste, 2 moun ki ap viv sou Bèlè ki te rankontre laprès maten an nan Mòn Marinèt ki te pote plis presizyon. Konferans pou laprès sa a, Amos Brevil te prezan pou Radyo Kiskeya.
Afè barikad, se di l di, se menm jan yo te ka mete yon stop ki di gen danje la pa antre. Gen moun ki panse lè moun wo Bèlè mete barikad, se pou pwoteje tèt yo. Wi yo mete barikad. E vwala ke lapolis pa la, li pa pwoteje pèsòn moun, li pa janm di Bèlè gen danje. Kounye a, lè l di l ap ouvè Belè, se bay li bay, li bay Babekyou posiblite pou l fè plis kidnapin. E lè Babekyou fè plis kidnapin, li gen plis mwayen pou l achte zam, li gen plis mwayen pou l achte minisyon. A chak fwa yo fin fè kidnapin, yo gen kòb nan men yo, se lè sa yo tire plis sou moun ou wo Belè. Kou zòn nan debare, e moun yo k pral pran kidnapin nan, e moun k ap antre yo pa konnen si Belè gen danje ladan, yo pa konnen si gen Babekyou, yo pa konnen si gen G9, e alye Ti Sonsonn k ap fè kidnapin anba nan ri Doktè Obri, k ap fè kidnapin anba nan ri Dipèp, k ap fè kidnapin sòti nan pran moun nan ri Pave epi moute avè yo. Dan lamezi moun nan pa konnen, li vin nan kapital la, li wè san fil ouvè. Epi l pran nan yon blokis, epi lè w tande l pase nan ri Timas, li desann dwat. Epi la l tonbe sou kidnapin. Vwala ke lapolis ki pa menm pre, pandan pre dezan, mesye yo gen espas anba nan men l, yo rele l va. Tout peyi a konnen gon kote k rele va kounye a la, la nou menm pliske la se pa yon valye ou pral wè sen masyal fonksyone, sa fè sen masyal fonksyone se paske gon gwoup moun ki bare la pou mesye yo pa antre vin kidnape moun nan sen masyal ou pral konprann ke achiv nasyonal fonksyone ou konprann ke dji ki twouve l bò kapitòl anba a la nan kafou a la fonksyone paske nou mete de barikad pou mesye yo pa soti kote yo ya nou limite yo pa rapò a danje pa rapò a danje ki gen nan belè la nou limite yo pou yo pa rive nan espas la e nou ou wè machin pase fò nasyonal yo pa kidnape yo men de la mezi ou nou ouvè san fil kounye a la yo pral pase nan wout babekyou a ki dèlma 6 yo pral tonbe nan ri timas yo pral tonbe nan ri senmaten epi malere pran kidnapin pandan desanm nan epi jovenel ki pa gen kòb pou l bay eleman nan moman an, epi eleman an tou ravitaye l nan minisyon avèk zam pou l kore pouvwa l. Masak ki te fèt 4 novanm lan, li dire prè de 4 è de tan. Y ap masakre 2000, 2019, li dire prè de 4 è de tan. Rele lapolis, rele tout enstans, pa gen youn ki janm parèt. Pa bliye DDO tou prè w la la. Komisarya de Pòtoprens tou prè w la la. Palè Nasyonal tou prè w la la. On masak k ap dire prè de 4 è de tan, pa janm gen moun ki rive. Gon reyinyon ki te fèt nan Dedero. Ki moun ki te nan reyinyon sa a? Dedero te nan reyinyon an. Simo te nan reyinyon an, sa vle di chèf Simo a. Chèf udmo a te nan reyinyon an. SDPJ te nan reyinyon an. E tout enstans kominal yo te nan reyinyon an. Boyd te nan reyinyon an. Nèg yo chita, yo planifye, yo di yo pral debare Bèlè. Moun yo da. Benson Sol Jou te la. Li te bay garanti ke l pral mete yon sou komisarya tou prè Vètyè la paske moun yo te bay. espas la spesyalman pase lè an bourik krache dife krache dife an bourik se yon kò spesyalize anndan jenèf lè yap moute krache dife li menm misyon l se met dife kraze tout katye popilè yo spesyalman belè lòk jenèf kap mennen pa dòsena aktyèlman dòsena se chèf jenèf se li menm kap mennen sa nou rele cnddr la cnddr la yon gwoup mafya ki ladan l pandan setan la gen plent kap achemine la pou vote pou dòsena paske dòsena pou bokou nan masak ki fèt belè la moutre nou yap debare belè premye bagay yo gen pou yo fè yo gen pou yo arete manino sonson alyas ti chèf. Babekyou, David polisye, Gregory ki nan Delma 2, yo gen pou yo arete Dorcena, Pska Krisla, tout otan yo poko arete gwoup moun sa yo, yo poko ka debare bèt. Donk yo opoze, yo pa dakò pou yo leve barikad ki ap pwoteje Bèlè daprè sa yo fè konnen. Gen Marc André Alexandre ki ap dirije yon òganizasyon yo rele Mo Rebèl, li pati a bòt tout otorite ki gen lide ki fè kwè yo dwe debarikade katye Bèlè. Selon sa l di, se pou kapab fasilite pou Barbecue vin ansasinen yo ak tout gang ki ap travay avèk li yo a, e se pou sa yo bezwen pou yo retire barikad yo. Lapolis ta dwe chita ak moun nan zòn nan anvan pou yo ta retire barikad yo, daprè sa l fè konnen. Li di te genyen yon premye masak sou Bèlè ki te fèt nan lane 2019 lan, Lapolis te pwomèt li t ap mete pwen fiks epi avèk yon sou komisarya nan zòn Pèpetyèl Sekou a, ebyen jiska prezan se nad marinad. N ap tande Marc André Alexandre, yon sitwayen sou Bèlè ki gen òganizasyon yo rele Morebèl ki kont pou yo leve barikad selon li menm ak lòt sitwayen k pale nan konferans pou laprès sa ki pwoteje Bèlè.
Kounye la, jeneral peyi a, kòmandan peyi a, prezidan peyi a, kidonk Babekyou, ak Ti Babekyou ki vle bay tèt li chèf peyi a, li menm, li vin fè yon masak ankò anndan Bèlè. Popilasyon rele an masak a repetisyon. Popilasyon rele anmwey. Se jou la, nou rele lapolis, nou rele lapolis. Radyo bay li, televizyon bay li, ou pa janm wè yon prezans lapolis. Men, jounen jodi a, lè w ap gade, w ap tande, sa fè anpil peren, sa fè anpil pè onivo. Ti rès pèp ki rete a anndan Bèlè. Ou tande yo di w lapolis di l ap debare Dèlma 18. Nou pa janm gen pwoblèm ak lapolis e nou pap janm gen pwoblèm ak lapolis. W ap gade tou yè samdi la pou wè sa nèg yo ap fè a lapolis. Gen ti malere, malerèz k ap pase, nèg yo tire sou malerè yo, malerèz yo menm ap. Ki jou sa pase? Samdi an, e te anviwon kat senk è. Nèg yo fè gwo dyèl a lapolis. S on machin, on bagay, on bagay sosis yo sot vòlè pou y al pote bò lakwa. Nèg yo anbourik yo, anbourik yo. Nou pa pè yo, anbourik yo. Ti Sonsonn, ti Jinyò, Mannino. Tout net te ansanm a mal volè pa yo yo pral volè moun moun ribord fwa moun ba e mizè moun sa pale pral gon konfyans ankò lan la polis lan pou vin debare pou nèg la debare fasil li pa gen pwoblèm pou li babekyou deja pa pran moun pou anyan nan peyi la se li chèf peyi dayiti men lal pasel ti yon pakèt moun sou mach kisa ou pral fè èske ou ka remèt vin non. Èske kounya la nou pral dakò pou yo debare. Nou pa gen pwoblèm a la polis se paske vin chita pale avè nou byen chita pap kòdone ba menm menm majistra te mèt vin chita pale avè nou bèlè gran ouvè pou tout moun nou menm nou ta renmen lekòl ouvè Nou ta renmen sant sante a nou ta renmen l ouvè, nou ta renmen Pèpetyèl reprann kò l ankò, katredral tou, nou ta renmen tout kote nèt ouvè an nan Bèlè. Men ki sikti w pral met anplas? Se yon bagay gouvènmantal, nou menm nou pa nan politik nou menm. Nèg sa yo, an bourik sa yo, ti Sonsonn, ti Jinyò, konprann, Mannino, nèg sa yo se biye reklame yo menm pou yo fin a Bèlè, pou yo ka kòmande zòn nan. Men lapolis genlè poko janm tande bagay sa nan tèt li. Lide plase chèf la toujou la. Plase chèf la toujou la. Menm pèp la yo toujou la. Yè dimanch yon ti malè pral achte yon lwil pou moun lakay li antrave se Eberse sa pou katouch nan kè li nan mòg la. Gon lòt gon lòt malere t fin pale avè nou nan Bèlè a la. Sa vle di pou moutre w kote nèg yo sou bay ap fè bgy depi w nan lari nèg ap tiye w depi yon moun bèlè depi w nan lari ap tiye w. Pat nèt rele blan viva capitol la la yo tiye misye pou mouton misye fè film pale avè nou pou tèt nan akontrel di men moun bèlè yo a tout avin bwè de pou wè viva viva capitol la sam sam di an bon bon nou tan nou tande gen 4 moun ki mouri men nou pa konnen moun sa yo pèsonèlman se an aprè gen moun kap vin di nou se moun bèlè nou men nap mande se menm repetisyon. Voilà, rankont ak 2 sitwayen ki ap viv sou Bèlè ak laprès nan Mòn Marinèt maten an nan pa pòt Bèlè lè w pase pa pòs Machan, zòn Achiv Nasyonal. Pou te fikse pozisyon yo sou rezon ki fè barikad yo pa ka leve san ke pa gen kondisyon, san ke pa gen chita pale ak lapolis. Nou te tande Marc Alexandre epi avan sa Emmanuel Dagrin ak Nevelson Jean Baptiste. Konferans pou laprès Amos Brevil te kouvri pou Radio Kiskeya. Lòt konferans pou laprès ki gen arevwa ak trajedi ensekirite sa a se responsab misyon Inyon Evanjelik Batis Dayiti ki bay yon konferans pou laprès pou esplike apre anviwon 60, 70 zan nan zòn Bòlòs la, yo oblije kite zòn nan pou ensekirite apre gen prèske 2 zan te gen yon masak ki te fèt nan lakou Kolèj Maranata. Responsab misyon Inyon Evanjelik Batis Dayiti anonse yo kanpe sou tout aktivite yo nan Bòlòs, ki pa tèlman lwen ak Gran Ravin, e fè konnen yo deplase Kolèj Evanjelik Maranatha a, ki vin konfime sa yon kominike te anonse, ki t ap fonksyone nan zòn nan depi lane 1956. Fòk nou di se yon gwo kanmpis li ye, donk se yon gwo gwo enstalasyon. Desizyon sa pran akoz ensekirite enjerab ki dejenere total kapital yo pa ka fè anyen. Nan yon rankont ak laprès jodi a nan otèl Le Plaza sou Channmas, prezidan misyon Inyon Evanjelik Batis Dayiti an, MUEBH, pastè Jacques Louis, ki te gen avèk li direktè kolèj evanjelik Maranatha enjenyè Armand Louis, Nou sonje yo te maltrete nan peryòd evènman terib sa te pase nan kolèj la, lapolis te maltrete l, se tout mouvman pwotestan ki te leve kanpe pou te jwenn liberasyon l, deklare sitiyasyon ki ap devlope nan zòn nan pa pèmèt yo gen ankenn espwa pou yo ta kapab kontinye aksyon sosyal y ap fè nan zòn nan. Li raple gen anpil moun ki deja kouri kite zòn nan, moun ki gen kay yo nan zòn nan depi lontan, ki pati, ki al lwe kay lòt kote nan lòt katye, e pastè a pwofite okazyon sa pou denonse gang ki anvayi tout espas Kolèj Maranatha nan Bòlòs, tout Campus Nord, pou fè yon seri aksyon ki pa kadre ak lalwa. N ap tande prezidan Misyon Evanjelik Batis nan, pastè Jacques Louis. nan konferans pou laprès sa a kote Didro Parent te prezan pou Radio Kiskeya. Si e pa t pou Bondye, depi kèk tan deja nivo ensekirite san kontwòl nan tout peyi a, sitou nan zòn Bòlòs, ta fè misyon YBH bliye vizyon li epi leve kouri. Anpil enstitisyon ki te nan zòn Bòlòs la gentan fèmen pòt. Pifò moun kouri kite zòn nan. Menm ata yon lekòl katolik ki t ap fòme timoun nan zòn nan oblije bay vag. Avèk jan sitiyasyon an devlope sitou nan dènye jou sa yo, nou menm UEBH nou oblije kanpe sou tout operasyon piblik sou kanmpis Bòlòs la jiskaske nou wè pi klè. Nou oblije deplase Kolèj Evanjelik Maranata. ki fonde depi lane 1956 nan zòn lan, paske paran pa vle vin enskri timoun ankò, pwofesè pa vle vin fè kou. Se nan Avenue des Marguerites anfas Akademi Kreyòl, Maranatha ap fonksyone kounye a. Lekòl teknik Maranatha nou te fonde sou kanpis Bòlòs la, pou jèn gason ak jèn fi te ka gen yon metye nan men yo, li menm tou li fèmen pòt li pou kounye a. Klas lekòl klasik ke nou rele lekòl pou yo tou, Yon lekòl gratis nou fè pou timoun nan kominote a ki pa gen gwo mwayen, li poko ka reprann depi lekòl relouvri nan mwa novanm 2020 a. Moun ki bezwen sèvis nan katye jeneral UEBH la, yo pa vle vin sou campus lan paske yo pè pou lavi yo. Step, Seminaire de Théologie Évangélique de Port-au-Prince, youn nan enstitisyon UEBH ki ap fonksyone nan zòn Bòlòs la depi 1942, 78 an, li menm tou li oblije kanpe. sou aktivite li yo tou annatandan nou wè klè. Anplis, aksè prensipal pou moun rive ak machin Kanpis Bòlòs la bloke ak gwo blòk beton nan nivo wout Dèdal ak Fò Mèkredi. Nou tèlman gen bagay nou pa ka kontwole, tèlman gen bagay nou pa konprann, nou oblije kanpe sou operasyon nou sou kanpis lan jiskaske nou wè klè. Aksyon sosyal nou te konn fè tankou alfabetizasyon, bay ti kredi, Klinik mobil, konstwi oswa repare kay pou moun nan kominote a kanpe tou. Sitiyasyon ki ap devlope a pa favorize transfòmasyon lavi nan zòn nan, li plis detwi lavi. Jodi a, nou la pou nou denonse yon sitiyasyon ki pi grav toujou. Nan jou ki pase yo, nou gen konfimasyon moun ak zam antre nan espas lekòl Kolèj Maranatha ki nan Bòlòs pou fè zak, ki pa mache ak lalwa. Anplis, yo ap monte desann nan pwopriyete a, jan lide yo di yo. Nou vle lanse yon apèl bay tout moun ak zam ki okipe espas kolèj la pou yo kite l touswit pou aktivite lekòl ak fòmasyon kapab rekòmanse. Nou mande pou responsab leta yo pran responsabilite yo epi aji nan sans pou lavi ka retounen nan tout zòn nan.
Voilà se prezidan misyon UEBH la, pastè Jacques Louis nan konferans pou laprès sa. Prezidan misyon Inyon Evanjelik Batis lan, pastè Jacques Louis toujou nan konferans pou laprès sa di yo mande Kabinè avoka yo ki se kabinè fevry e pou depoze yon plent kont tout moun ki anvayi espas misyon campus lan epi mande konkou otorite yo pou sekirize espas lan bon sa yo konnen se yon blag e toujou nan konferans pou laprès la li pwofite okazyon sa pou envite tout kretyen yo nan yon jounen priyè kap fèt 26 novanm ki ap vini la nap tande prezidan UEBH lan pastè Jacques Louis Nan konferans pou laprès sa kote Didro Parent te prezan pou Radio Kiskeya. Bondye mèsi pou moun nan kominote a. Nou di moun nan kominote a mèsi tou pou tout respè yo te toujou genyen pou enstitisyon nou yo ki tabli nan zòn nan. Nou di Bondye mèsi pou pwoteksyon li toujou bay anplwaye nou yo ak etidyan nou yo. Espas pwopriyete nou nan Bòlòs se yon espas ki konsakre pou sèvis Bondye ak pou sèvi moun Bondye mete sou chemen nou. Nou sèvi espas la pou fè fòmasyon, ak zèv byenfezans. Nou gen konviksyon antan kretyen pou nou viv an pè avèk tout moun, men nou pa ka tounen konplis aksyon ki pa mache ak lalwa, ki pa mache ak Pawòl Bondye. Nou kriye jodi a paske nou viktim ensidan apre ensidan ki enkyetan anpil. Nou konnen trè byen responsab Leta yo okouran tou sa ki ap pase yo tou. Nou gentan pran kontak ak otorite lapolis konsènan vyolasyon espas la. e nou mande kabinè Fevry ki gen nan tèt li Mèt Osner Fevry ki reprezante misyon an pou depoze yon plent fòmèl kont tout moun ki antre nan espas kanmpous misyon an avèk enfraksyon e mande konkou fòs piblik pou sekirize pwopriyete a. UEBH ap egzòte tout moun ki ap viv nan peyi a. kèlkeswa kondisyon sosyal li ak konviksyon politik li, pou respekte lavi, respekte dignite, respekte dwa lòt moun. Nou dwe kapab viv ansanm. YBH ap lanse apèl ak tout moun isit kon lòt bò dlo, pou nou fè solidarite pou nou denonse tout sa ki mal e pratike sa ki byen. YBH vle pwofite moman sa a tou pou envite tout kwayan reprann fòs nan lapriyè. Legliz ak enstitisyon YBH yo ap ankouraje tout kretyen pou mete yon ti tan apa pou priye ak nou nan jou jedi 26 novanm 2020 an. Priye pou bonè peyi a. Priye pou Bondye ede nou jwenn lidè nan tout branch ki entèg epi ki gen kouraj. Priye pou lespri Bondye reveye konsyans e transfòme kè. Priye pou YBH ka. Pouswiv misyon Bondye ba li atravè Legliz li yo ak enstitisyon li yo. Priye pou lavi ka retounen nan peyi a an jeneral, nan zòn Bòlòs la an patikilye. Pastè Jacques Louis ki te gen avèk li direktè Kolèj Maranatha a, ki oblije demenaje, Enjenyè Armand Louis nan konferans pou laprès la kote Didro Parent te prezan pou Radyo Kiskeya. Men nan sa ki konsène responsablite Leta, nou konnen pa gen ankenn responsabilite Leta a se privilèj, paske pa gen ankenn politik piblik ki ap aplike, pwoblèm ensekirite kote 2 katye antye anba kontwòl nèg ak zam, e sa pa ka fèt konsa si Leta pa t vle. Se paske Leta oubyen objektivman sa antre nan enterè l, oubyen dirèkteman se li menm ki mete yo e ki ap alimante yo. Si se pa sa, yo tap gen divès kalite politik pou l ta pran pou l ta kontwole sitiyasyon. Paske se yon defèt sa ye pou nenpòt ki gouvènman, si w gen de pati nan teritwa w ki vin de non dwa w pa ka kontwole, pa gen ankenn politik ou ka mennen, moun ap kouri kite zòn nan, zòn yo vin blanch, e sa ap kraze tisi sosyal, tisi ekonomik, tout bagay nèt. Donk, fòk se ta yon, fò w ta wè yo dekrete eta dijans pou rezoud pwoblèm sa yo, men èske se sa w wè? Kòman pou yo rezoud pwoblèm sa? Fòk gen de politik sosyal dabò pou kapab retire moun yo ki an otaj nan men gang yo e de politik serye kote pou resous peyi a envesti nan bon jan edikasyon, nan bon jan lojman, nan aksè a dlo, a eletrisite, a nouvèl teknoloji pou rache jèn yo paske ou gen plizyè nivo de pwoblèm ki poze la. Ou gen pwoblèm moun sa yo ki deja pèdi, dat sa se la leta, se sa yo rele kawòt ak bato, fòk li gen mezi koyèsitiv kont yo, moun ki se kriminèl ki pèdi yo, epi fòk li epanye moun yo pou ti pwason pa swiv kouran, fòk kijan pou yo retire yo, se de mezi sosyal avèk anpil fòs, avèk anpil vigè. E la, se pa sèlman gouvènman an. yon peyi ki gen elit ladann, ki gen moun yo, se yon sitiyasyon ki pa nòmal e sa dwe preyokipe tout moun, tout fòs moral yo, legliz yo, se pa sèlman pou n ap denonse kesyon kòd penal sou afè omoseksyalite. Tout fòs entèlektyèl peyi a, tout fòs politik yo, se pa sèlman sa ki konsène nou an, ti sa, moun sa yo asasine moun pa nou, non! Pwoblèm nan li global e jounen jodi a nou devan yon katastwòf san parèy. Epi tout moun k ap mete espwa e ke y ap voye y ap voye y ap voye lame etranje. Kòman yon lame etranje ka fè vin rezoud pwoblèm ki gen nan Gravin nan? Esplike m. Paske sou po moun yo yo fè pati de popilasyon, yo nan mitan popilasyon an, se Ayisyen avèk Ayisyen, ki sa lame etranje ap vin fè nan sa? Non se pa lame etranje k ap vin rezoud pwoblèm sa. Pa tann okipasyon. Li lè pou n detache bagay sa yo nan tèt nou. Se nou menm ki pou mete de politik e moun ki gen plis yo, yo gen plis responsabilite, yo gen plis dèt anvè peyi a. Tout moun ki gen plis, e pa ou pa ou gen plis pou ap pou ap meprize rès moun yo, jan ke nou abitye fè l, e w ap bay lòt moun bwa long kenbe w pran pòz ou ou pi enpòtan, e pa vre, si w gen plis ou pa fè anyen, ou pa anken ou pa anken enpòtans. Moun ki gen enpòtans lan se moun ki ranmase pwoblèm peyi l e ki bay kontribisyon pa l. Donk kontribisyon jounen jodi a se kòman yo ka rezoud pwoblèm sosyal grav ki genyen nan katye, nan tout katye yo. Peyizanri an ki delese, nou pa gen moun k ap travay, se tout moun yo lage e potansyèlman nenpòt moun gen dwa vin kriminèl. Se pwoblèm sa yo pou n rezoud. Se pwoblèm sa yo ki merite poze. Se pa afè de vin di o ou gen 20 milyon dola wap mete yon kilowat la, 2 kilowat. Pwoblèm enèjetik yo se 2 gwo pwoblèm yo ye. Pou elektrifye 27 mil 750 kilomèt kare, se yon pwojè sou plizyè gouvèneman. E pa yon sèl gouvènman ki ka yon pwoblèm serye. E pa adisyone ti bagay batri yo mete youn lòt la. Pwoblèm elektrisite a se yon pwoblèm fondamantal li ye. E ki pa konsène gouvènman sèlman, konsène tout peyi a pou yo defini l. E te gen yon moun ki te ban nou egzanp nan sans sa, se te Estime. E se sou 4 gouvènman Pelig la fèt. Paske pwoblèm sa yo se 2 gwo pwoblèm, se vizyon. Al gade pou wè baraj dè twa gòj la an Chin. Konbyen ane yo pran pou yo fè l? Paske l antre nan yon plan global. E sa n t ap di yè a. E te di, chak moun ap di w tèl gouvènman l fè tèl bagay. O gouvènman ap bati lekòl wi. E gouvènman l ap fè lopital. Gouvènman gen dwa fè 100 lopital, sa pa vle di anyen. Li gen dwa fè 2000 lise, sa pa vle di anyen. Eske l antre nan yon plan global? Li gen dwa fè yon sèl lise, sa vle di yon pakèt bagay. Paske lise sa a li trase kòm yon modèl ke tout moun dwe pou yo swiv kèlkeswa gouvènman k vin apre, paske l antre nan yon plan global de pwoblèm nan, de pwoblematik lan. Donk se pwoblèm sa yo ki poze pou katye yo. Pa gen ankenn fyète pou moun ap di, o mwen m rete nan bèl katye, m gen bèl machin mwen. Men ki lè w ap respire? Se pa sou pil fatra w ap mache tout lajounen? Donk ou pa poze pwoblèm fatra ki genyen, pwoblèm kijan moun yo trete kesyon dechè. Ou pa poze ankèt de katre, de katye n te konn wè pa t gen fatra, kounye a tout kouvri ak fatra. Paske ou gen pwoblèm de surpopulation, ou gen pwoblèm de production de fatra. Paske lontan, se sa n te, nou te konn manje de, de pwodui lokal, biodegradab. Jounen jodi a se de bagay manifaktire n ap manje. Nou pa gen okenn sant de tretman de dechè, nou pa gen anyen. Se sa yo rele yon sosyete modèn. Sosyete k gen vizyon. Li lè li tan. Se pa yon sèl moun ki konsène. Gouvènman gen responsablite paske tout resous peyi a nan men l. Li fè dap piye n sou yo. Anplis de sa Jovenel Moïse li menm li vle pou l tabli yon diktati. Men e pa li menm sèlman ki konsène. E tout moun konsène a tout nivo nan pwoblèm ki genyen. Pwoblèm ensekirite a l pap rezoud si l pa poze seryezman.
Pou pwoteje moun k ap resevwa transfè kont abi,